Hola hola mes amours, koman nou ye mwen swè ke nou anfòm, jodi a son plezi pou Chantal tounen avèk nou nan yon bèl videyo. Videyo jodi a cheri mwen son ti resèt ke m vin montre nou koman pou pran swen cheve ou e pou grandi cheve ou. Avan nale pi lwen nap di mèsi avèk chak grenn abòne nou yo, mèsi avèk ou menm ki toujou like, mèsi avèk ou menm ki toujou pataje, ki toujou kite yon kòmantè pou nou. Mwen ki fèk tonbe sou video sa nou envite w abone ou pap regrèt. Jan ke nan gade a cheri m yo nou pral fè resèt la ansanm avèk lalwa avèk fig mi yon ti lèt epi lwil doliv ok nou kapab wè m gen lalwa lakay mwen la. e m ap pran yon yon bò yon kòm sa di yon lèz entonse m pral mete li nan dlo pou demen si Dye ve pou l kapab jete tout dlo vèt ke l genyen. La m ap kite l la pou demen si Dye ve n ap wè dlo a li chanje koulè e dlo vèt sa ke l ap jete a li pa bon pou cheve nou li kapab fè cheve nou defo tout sa ok mes amours. Entonse nan demen si Dye ve, sa se demen si Dye ve, nan demen nou kapab jan wè dlo a jan ke li chanje koulè. Gad sa m pral fè la cheri m yo, mwen pral koupe de bò sou kote yo, m pral retire pikan yo epi tou pou m itilize. Nou ka wè m gentan retire jèl la ladan, m gentan retire yon grenn fig mur, m ap fè l pou mwen menm ansanm avèk pitit mwen an. Ok cheri m yo. Epi e m pral ajoute, m pral mete l nan blendè. m pral blende l epi tou map mete yon ti lèt epi map mete yon 2 kiyè lwil doliv mezanmi ok cheri m yo ou kapab itilize nenpòt lèt ke ou gen lakay ou mwen menm m gen sa lakay la map itilize l men ou ka itilize nenpòt lèt lakay ou kapab itilize nenpòt lwil doliv si ou pa gen lwil doliv ou ka mete ti lwil kokoye lwil jojoba tout sa men a kisa ke li mas la ou e sanble ok. Clinton se nou pral pasel nan ti filtre sa ki fen pou ba yo pa rete nan tèt nou pou ma la lwa ok sa se yo menm fig mi an pou sa yo pa rete nan cheve nou lè pou yo soti lap ba ou anpil traka ok si ou pa pasel nan ti twal fen lap ba ou anpil traka cheri m ok mes amour ya m pral fè aplikasyon nan cheve ti pitit mwen an. An tan se m gentan bay tèt la yon chanpo. Guys, m gentan bay yon chanpo paske cheve a te sal. Li prese gen 15 jou paske li te gen yon ti kouri nan tèt li. M te lave li, men e a tout ti kouri a m te lave l. Menm sa se ke li pa t byen pwòp. An tan se mwen. M ba l yon chanpou avan mwen aplike mas la ladan l. Ou menm si w vle ou ka mete l konsa san ke w pa lave l si ou santi ke cheve w pa two sal. Ok guys. Ya. Se konsa cheri m yo e nou pral wè kòman ke nou ap ajoute. Mwen ap ajoute li mòspòs e m pral ajoute li. Parti pa parti cheri m yo m pral mete nan cheve m mama nika metel bon nan cheve a men map ajoute li pòsyon pa pòsyon ok cheri m yo ya sa kem vle di.

Ok mes amours res ki rete a kounya mwen pral ajoutel nan chevem cherim yo mwen apre poum lave chevem mwen pral kitel fè 30 minutes nan chevem banm sou vlog ka kitel fè plus nan mwen map kitel fè selman 30 minutes nan chevem cherim apre sa poum lavel ok poum lavel poum mete pou m bali idratasyon cheri m yo lè m di idratasyon pou m mete pomad oudyèmwens levin krèm penyen si w gen tout ou vle ajoute tout ou ka ajoute tout e apre sa pou w kapab mete yon kout peny pwotektris nan cheve w pou dire yon semèn sa depan de konbyen jou ou lave cheve w oudynwens konbyen semèn mwen m ap kite l pou yon semèn nan cheve m mezanmi n ap wè talè. Ok ma chérie maintenant m gentan fin lave cheveux m ok kounya m pral ajoute vergotel ladan yo pou kapab evite kas nan cheveux m pou yo pa kase chérie m vergotel sa yo se yo fèt ansanm avèk jenjanbre li fèt ansanm avèk romero epi kokoye. Ok mwen ou kapab ajoute sa ke ou gen ki al ansanm avèk cheve ou cherim yo si ou gen pomad ki al avèk cheve ou livin ou al ki al avèk cheve ou ki pap kase cheve ou krèm penyen ou kapab um, mete l nan cheve ou lè ou fin lave cheve ou ou idrate yo apre sa pou mete yon kout peng pwotektris ladan yo um gotèl sa yo mwen map mete yo nan cheve m pou evite kas pou yo pa kase e menm pomad sa ke map itilize la cherim yo Li fèt ansanm avèk menm engredyan ansanm avèk gòtèl la se jenjanb epi kokoye epi women wochirim. Ou menm kapab itilize nenpòt sa ke ou genyen ki ale ansanm avèk cheve pa fòseman pou itilize menm pwodui ansanm avèm. Alò si ou ta renmen gen pwodui sa yo tou sèlman ou kapab jwenn yo nan nenpòt Makèt cherim yo depi w ale ou kap jwenn epi sa se krèm penyen ke nap ajoute nan cheve m ki se kann tou ou kapab itilize nenpòt krèm penyen ke ou vle cheri jan ke m sot di w talè ou kapab itilize nenpòt krèm penyen nenpòt mak krèm penyen nenpòt livin epi nenpòt pomad ou wè ou santi ki ale ansanm avèk cheve w ou santi ke cheve w jwenn idratasyon ki byen ok ya se konsa mwen map fin ba yo idratasyon epi. pou m ba yo, pou m mete yon kout peng pwotektris ladan yo pou m dire yon semèn, oubyen se kèlke jou, sa depan de ou konbyen fwa ou lave cheve w ok cheri m yo. Ok ma cheri m pat ka montre nou kman map fè tout kout peny nan m santi video a tap twò long ok se konsa ke mwen penyen cheri m yo swa m pa penyen avèk fil lè m fin lave cheve m toujou penyen yo 2 dwèt gwo très ok pou m fè yon semèn pou m pa pede pou m pa pede penyen yo pou m pa pede maltrete yo nan penyen penyen penyen pou yo pa kase cheveux m sa depan de ou e konbyen fwa ke ou lave cheve ou pou semèn nan se konsa mwen menm mwen bay yon toke de kèt avèk cheve m pral bay yon ti lwil ok ke m te prepare ansanm avèk lwil kokoye epi romero jenjanm tou sa, epi pou m bay yon toke de keda, epi pou m fini ansanm avè l pou jodi a, pou m dòmi ansanm avèk bone sante. Pa bliye toujou dòmi avèk bone sante nan tèt nou cheri m yo, pou lè n ap pede fè mouvman avèk tèt nou sou zòrye a, pou cheve nou pa maltrete, pou yo pa mare, pou yo pa kase cheri m yo. Toujou dòmi avèk bone sante. nan cheve nou cherim ok nou vè la fen video a cherim yo ok ou menm ki te renmen ti video sa ki ki te pran tout tan pou gade video sa cherim yo sa se l'huile lan pa bliye abone like epi kite yon komante pou nou pataje la vek yon 2 3 fanmi yon 2 3 zanmi cherim yo ok pou avin abone san vechene pou fanmi ka grandi cherim yo ok mes amour Mwen renmen nou anpil ou menm ki fèk tonbe sou chanèl sa kap gade ti video sa pa bliye osi abone like epi kite yon kòmantè pou nou cherim yo ok nou kapab wè la m pa trese bò tèt mwen paske mwen mwen toujou fè de prekosyon pou bò tèt mwen pa kale cherim yo pa pede trese bò tèt nou sere pou nou pa vin gen alopesi paske bò tèt son bagay ki frajil an. anpil cherim yo toujou fè pran dè prekosyon pou nou pa sere bò tèt nou epi pou cheve nou pou bò tèt nou pa kale cherim yo mèzanmi ok mte renmen nou anpil cherim yo nan pi bèl video babay.